E Alvaro Arbeloa kòmanse nan travay la li menm jodi a. Misye fè premye seyans antrènman l maten an e toutswit apre sa misye te genyen konferans de près kote li parèt o kote de Butragueño e se te konferans de près de prezantasyon Xabi Alonso kòm ofisyèlman nouvo antrenè Real Madrid. Misye soti nan ekip rezèv lan nan Castilla a, li pran pwomosyon e vini. Antrenè gwo ekip la. S on gwo jou pou misye. Emiliano Butragueño ki te prezan an konferans de près se misye ki te ouvè konferans sa. Butragueño se ansyen jwè Real Madrid ki responsab relasyon enstitisyonèl nan klèb lan. Misye di ke Alvaro Arbeloa se moun kay la ki konnen trè byen les valeurs madrilènes. Misye salye Alvaro Arbeloa e pase l nan ekip sa. Evidamman Arbeloa te rive yon kote se li k pou pran lapawòl kounya, jounalis byen evidamman bonbade misye a kesyon. Kesyon sou tout kalite sijè, nou pral wè yo pwen pa pwen. Dabò misye pale de relasyon l ak Xabi Alonso, misye di ke Xabi Alonso, li genyen yon trè bòn relasyon ak Xabi Alonso, li di tou ke l pale ak Xabi Alonso anvan anvan jounen jodia la, sa vle di yè Apre revokasyon an, li pale ak Xabi Alonso, men misye di sa l diskite ak Xabi Alonso pa pral nan lari, l ap rete ant li menm ak Xabi Alonso. Misye di tou ke se yè l konn sa e ke relasyon l entak ak ak ansyen kotch la. 2 nèg yo te jwe nan Real Madrid ansanm, misye di ke relasyon l, li kontinye genyen de trè bòn relasyon ak Xabi Alonso. Lè yo te poze. Alvaro Bello a kesyon sou dire kontra l nan ekip Real Madrid lan, paske Real Madrid pa presize sa. Misye di li gen 20 tan isi a, e ke se kay li. Misye di li la jiskaske Real Madrid pa bezwen l ankò. Sa a misye raple m Carlo Ancelotti sou deklarasyon sa a. Ancelotti te konn renmen di sa, misye di ke isi a, li la. Li la e jiskaske Real Madrid di l babay, nou pa vle w ankò, ou mèt ou mèt ou mèt tounen kote w sòti a. Donk se egzakteman sa ke Alvaro Arbeloa eksplike. Arbeloa m te twouve ki te nan konferans de près lan maten an vrèman trè abil nan jan l reponn kesyon yo, li li pa panike, misye te jovyal, misye ap ri, misye te vrèman genyen on m ta ka di Trè bon anbyans e misye te gen yon trè bon ton e pou l te reponn jounalis yo ou ka wè ke se yon nèg ki te vrèman kontan. Bon, misye pa bay okenn detay sou donk dire kontra a. Misye reponn anpil kesyon avèk anpil diplomasi, misye fè anpil jimnastik, anpil politik nan repons li yo. Li pa t parèt mwen sou anpil kesyon, vrèman trè tranchan, trè dirèk. Bon. Lè w pran yon ekip nan kontèks sa a, an plen kriz, e anpil bagay ap di, ou gen relasyon ak tout moun, gen de jwè sa yo lè w te konn, ou te, ou te, ou kotwaye yo, petèt pa pwòch pwòch kòm jwè foutbòl, kòm koyekipye, men, e, misye nan kay la, paske misye antrenè ekip rezèv la. Donk, gen de pozisyon ou pa kapab pran l tou de manyè trè tranche. Donk. Alvaro Belloa te, jan m di l lan, trè politik nan entèvansyon l yo, trè diplomatik nan entèvansyon l yo maten an. E lè yo te mande misye relasyon l avèk jwè Real Madrid yo, ki jan l wè li menm kotch Arbeloa fas a jwè Real Madrid yo, misye di li konnen ki sa sa vle di jwe pou Real Madrid. Misye di li konn sa sa vle di jwe pou Real Madrid. Misye di pa gen moun ki plis vle genyen ke jwè Real Madrid yo yo menm. Ok. E misye di tou, Rete nou yon sezon ki trè long toujou, rete nou anpil sezon toujou. Nou nan batay pou tou twa konpetisyon yo. Nou nan yon bon pozisyon nan Liga a, se sa misye di. Li di tou, e nan Lig dè Chanpyon an tou, nou an bòn pozisyon. Lenpòtan, se jwè yo. Sa ki enpòtan se jwè yo, misye di li vle wè jwè yo ak kè kontan, li vle wè jwè yo kap eksprime yo, li vle wè jwè yo kap pran plezi yo sou teren. Se deklarasyon Alvaro Arbeloa a maten an nan konferans de près sa a. E yo te poze misye kesyon tou sou relasyon l ak Pintus ki se ki te preparatè fizik sou Zinedine Zidane e an pati sou Carlo Ancelotti, Pintus. Patisipe nan 5 ekip Real Madrid k ap pran Lig dè Chanpyon. Misye gen 5 Lig dè Chanpyon nan palmarès li. Se donk yon nèg ki konn kay la men ki konn sa yo rele genyen. E se sa Alvaro Arbeloa eksplike tou. Li di ke se yon privilèj pou l gen Pintus kòm youn nan asistan l yo. E li di ke se kanmenm yon antrenè, yon preparatè fizik ki gen 5 Lig dè Chanpyon e ki konnen anpil nan jwè sa yo k la a. Anpil nan jwè sa yo ki nan ekip la jodi a la, Pintus travay avèk yo deja, e misye di metòd Pintus lan bay rezilta. Alvaro Arbeloa egalman pale de Jose Mourinho, Mourinho te antrenè Alvaro Arbeloa epòk li te jwè aryè lateral, dèfwa aryè santral nan ekip sa a, e Mourinho di, alò Alvaro Arbeloa di de Mourinho ke li te aprann anpil de antrenè sa a. Li aprann anpil de Mourinho, Li di men li pap chache vini le pwochen Mourinho. Misye di sa dantre dje ke se pa sa, se pa sa lap chache. Li di ke Mourinho se youn nan nèg ki enfliyanse l, ki enfliyanse metòd dantrènman l, yon seri de bagay, men li pap chache vin yon lòt Mourinho. Se sa misye di. Lè yo te mande misye kesyon, yo te poze misye yon kesyon ki ase sansib. Yo di misye, kisa sa vle di byen jwe pou ou? Paske, youn nan djòb jounalis lan, se ke, gen de fwa, moun wap fè entèvyou avè l la, l pa vle open, li pa vle ouvè pou l reponn kesyon an, jan ou menm ou ta swete a. Men, fòk ou poze kesyon yo de fwa diferamman pou jwenn sa wap chache a. E si w mande antrenè a, kisa sa vle di byen jwe pou ou, donk ou ka plizoumwen konprann. Ok Kisa misye donk pral fè pou li rive a destinasyon, pou li rive a objektif li yo? Kòman l konprann byen jwe a? Ok Eeuh La ankò misye fè anpil politik, anpil jimnastik, anpil diplomasi lè l ap reponn kesyon sa a. Misye di ke enpòtan se se genyen. Misye di li konn kisa piblik la vle e li konn kote li ye tou. Se sa misye di lè yo te poze l kesyon sa a, men misye pa klèman di ki sa sa vle di byen jwe pou ou. Bon, mwen panse ke eh, gen de nèg ki te gen dwa tonbe nan petèt pyèj sa a pou yo di bon byen jwe, se gen posesyon boul la, se jwe atak, se jwe ak entansite, se etsetera, bay detay, misye pa bay ankenn detay. Misye pa bay ankenn detay. Lè yo te mande l tou, eh, Fon ti pale de Vinicius, e notamman relasyon difisil Vinicius te gen avèk Xabi Alonso. Misye di l pap tounen sou sa k pase. Men misye di ke se yon, li gen anpil chans, li se yon nèg ki trè chanse ke l genyen yon jwè tankou Vinicius nan ekip foutbòl lan. Misye di ke Vini se youn nan jwè ki, nan mond lan, se youn nan jwè k plis konn dezekilibre defans. E misye di li vle wè yon Vinicius ki gen kè kontan, li vle wè yon Vinicius kap danse, li vle wè yon Vinicius kap eksprime l sou teren. Donk, misye trè klè sou pozisyon l avèk Vinicius, li pa di ke l pral fè de Vinicius yon pwen santral atak li, li pa di ke Vini pral yon kad anndan ekip lan, li pa antre nan detay sa yo. Men misye di w klèman ke se yon jwè l konte sou li e ke se yon jwè ki konn dezekilibre defans, youn nan nèg ki plis konn fè sa sou latè, dapre sa Alvaro Arbeloa di, e ke donk li chanse genyen yon jwè konsa. Bon, gen anpil fanatik Brezil isit an Ayiti ki gentan di ke a! Misye ap rive lwen si li bay Vinicius on chans, si li bay Vinicius kredi pou l ba li a. Bon, se sèten ke yè n te pale de sa, genyen konfyans lan fò bay jwè a li. Fò jwè a an konfyans pou l kapab genyen meyè ekspresyon posib li. Gen de nèg si w pa ba l konfyans, ou pa pral ankenn kote avè l. Paske fòk li santi ke l gen valè, fòk li santi ou ba l valè pou l kapab fè sa l ap fè a. Anpil moun konsa, e se pa sèlman. nan foutbòl non, dan lavi doun manyè jeneral, gen de moun si l pa an konfyans li pa ka eksprime l byen, li pa ka fè sa l konn fè a byen, m pa konn si Vinicius fè pati de yo, men li klè ke chut Vinicius lan kòmanse apati de lè li pèdi balon dò a. Petèt ke sa te gen yon enpak sou misye mantalman, ajoute a yon pakèt lòt pwoblèm, paske vin gen tou larive de Mbappé, e rezilta yo pa vini, Xabi Alonso ki te klèman pat fè misye konfyans, e pi bon, sa rive la. Mentnan, a Vinicius li menm pou l pwouve tout moun tou ke. Atansyon, m gen anpil foutbòl toujou, pwoblèm mwen se te an pati yon pwoblèm antrenè. An pati, m toujou di an pati paske pwoblèm Vinicius lan li pa ke yon pwoblèm Xabi Alonso. Se pa sa sèlman li ye. Sa di gen anpil lòt bagay ki ka eksplike me fòm Vini depi oktòb 2024 la. Paske sonje byen de oktòb 2024 a jen 2025, Li fè tout peryòd sa a avèk Carlo Ancelotti. An n di a Me 2025. Li fè tout peryòd sa a ak Carlo Ancelotti e rezilta yo globalman pa t bon. Ok, o pwen ke bon, Real Madrid kolektivman fè echèk nou konnen an e o pwen ke Vini li menm pa egzanp fini sèzyèm nan Ballon d'Or a alòske l te dezyèm 1 an avan. Chif yo tou ka di sa. Ok, ka montre deklen an, ka montre pèt de vitès la. Donk kounya la a. an milieu de sezon avèk yon lòt antrenè e on attend de voir ce que ça va donner. Alvaro Arbeloa, nouvo antrenè Real Madrid lan, ki te donk an konferans de près maten an, misye pa pale twòp de match sa a kont Albacete k ap jwe demen a 3 zè de laprèmidi, lè nou di demen n ap pale de mèkredi 3 zè de laprèmidi, uityèm de final de la koup despay. Real sètènman pral pati favori kont ekip sa a men tout moun nèt trè kirye pral gade ki pral premye 11 de depar Alvaro Arbeloa e sitou ki foutbòl misye pral jwe. An Espay, yo di ke misye kwè anpil nan gegenpressing, nan al chache balon an lakay ekip advès lan, jwe yon foutbòl vètikal men ki kwè tou nan domine advèsè a. E nou pral gade, kont Albacete ou pap gen tout verite yo, menm si Real ta fè yon foutbòl total ekstraòdinè, e wap toujou di, e ak rezon, Ke se Albacete. Donk verite a se pa devan Albacete ou pral jwenn li, men ou ka kòmanse gon ide de kisa antrenè a vle enplemante, kisa l vle mete kòm foutbòl nan nouvo Real Madrid sa a ki pral tante remonte pant lan fas a Football Club Barcelone ki ap mennen nan Liga a e ki gentan pran Super Koup Despay lan sou Real Madrid. Vwala donk Alvaro Arbeloa kisa k te di maten an. an konferans de près. Atire atansyon tout moun, pandan anpil nèg ap voye mesaj d'adye, gen de nèg ki pa ko janm pale jiska nan moman kote nap anrejistre videyo sa a, e gen 4 jwè k pa reyaji. Trent Alexander-Arnold pa reyaji, Alexander-Arnold son jwè Real Madrid siyen resamman e ki te gen trè peu de patisipasyon ak Xabi Alonso. E Trent Alexander-Arnold se arye lateral dwat ki te yon kad nan Liverpool. E pi bon, misye vin nan Real Madrid la, e bagay sa mal pase pou misye. E dan yon premye tan li te nan wotasyon ak Dani Carvajal. Bon, apre sa, e misye vin pèdi plas li o pwen ke se yon nèg ki pa lateral. K ap jwe lateral dwat la, an lokirans, Dani Canva, an lokirans, se Federico Valverde. Se yon bagay ki di, lè yon nèg ou nan yon pozisyon, se pozisyon natirèl ou, epi antrenè a chwazi yon lòt jwè ki pa nan pozisyon sa a, se pa pozisyon l, epi l konvèti jwè sa a pou l jwe plas ke ou menm ou natirèlman jwe a. Bagay sa se toujou tankou yon afwon, sa rive, sa rive. E yon nan egzanp mwen toujou pran, lè m ap pale de bagay sa, e son egzanp ayisyen, e se euh, Zachary Heriveaux, ki te sou ban nan match Ayiti-Costa Rica, te gon pwoblèm nan sektè anndan an, demi defansif la, m pa sonje si se Bryan Alceus ki pat ka jwe match sa, e pi olye ke Marco la fè Zachary Heriveau tou senpleman jwe demi defansif la puiske se Zachary Heriveau se bakòp demi defansif la ke li ye se te jis pran misye mete l Marco la te prefere pito pran Stephane Lambez ki son arye lateral dwat fè l jwe demi defansif nan match sa match sa te fini 1 a 1 son match ki te jwe Costa Rica menm se te yon match de Ligue des Nations an Novembre 2019. Bon, apre defèt, apre match nul sa, nou te desann an Lig B, men Stéphane Lambert te fè yon bon match. Stéphane Lambert te fè yon bon match. Paske sa k rive anpil fwa antrenè a ap gade ki nèg tou ki ki pi entèlijan, ki pi ka rete nan sa w pral mande l la. Paske sa Marc Collard t ap chache nan match sa, se te fè ke Stéphane Lambert rete sou Bryan Ruiz. Donk yon nèg ki ka, ki non sèlman fè yon sezon kote l ap jwe, li gen, li gen, li gen fizik pou l kenbe pandan 90 minit lan epi pou l ret fokis pandan match la. Misye te estime ke sa a, Zacharie pa genyen l e ke l pi vit wè yon Lambert ta ka fè l. Ayiti pa t fè yon move match men bon, nou pa t genyen, se genyen pou n te genyen pou n te rete nan Lig A a, nou te desann e apre match nul sa a kont Kostarika. Vwala donk yn fason pou m di ke se un peu menm bagay lan avèk Valverde ki pa yon aryè lateral men misye pran Valverde pito l fè l fè lateral lan pandan ke l gen Trent Alexander-Arnold. Donk Trent Alexander-Arnold pa reyaji e pa ko salye le depa de Xabi Alonso. Ferland Mendy ki se yon lòt jwè k pat gen anpil tan de jeu tou nan ekip Real Madrid sa ilèvrè l te blese pandan yon tan. Ferland Mendy pap ale. Franco Mastantuono pa pale. Un peu étonnant paske si gon nèg Xabi Alonso te fè konfyans se Franco Mastantuono. Men Mastantuono pa di anyen. Bon petèt ke gen nèg ki pap pale tou paske yo pa pale an jeneral sou rezo sosyal yo pa poste yo ka poste yon foto konsa men wap pral nan pede monte sou rezo sosyal ap pale. Petèt ke Mastantuono se nan ka sa li men m pa kwè ke misye ta gon pwoblèm ak Xabi Alonso. Si gon nèg ki pou ta Vreman salye le depa de Xabi Alonso pa rapò a relasyon l te gen avèk li. E bon, nou konnen, nou pa dan lè koulis, nou pa, nou pa anndan vestyè a. Men, mwen panse ke pou yon ti jèn tankou Mastantuono, ki debake nan yon lòt foutbòl, nan yon lòt anviwònman, etsetera, epi li gen yon antrenè k fè l tout konfyans sa a, anndan gwo Real Madrid, Monchè e son pakèt afè. Son pakèt afè, Mastrantrueno son jwè ki pou ta ap jwe e de twa ti minit, ou konprann sa m di w la, rantre l e lè m di de twa minit la yon fason de pale, mwen vle di ba li yon di minit, kenz minit, ven minit, konprann, antre l nan ekip la. Men misye antre tou titilè pratikman nan ekip sa a E m pa kwè Mastantuono ta ka gon pwoblèm ak Xabi Alonso. E pi, Vinicius! Vinicius pa koz anyen. Vinicius pa salye le depa de Xabi Alonso. L pa di ke bon, e mistè, m te kontan travay avè w. E m swete w ke di bonè pou rès karyè w, etc. Non, Vini pa pale! E Vini s on nèg ki poste sou rezo sosyal yo. E misye.